Ok, so video sa m ap fè l m pap fè l twò kout I was watching movies I was watching my movies I was going live On moun tag Chantal pou mwen anba live la paske mwen menm Wè m di w sa wadèvè sa ou fè m la wadèvè sa k rive m la laprès ap konnen lemond ap konnen tout moun ap konnen m pa gen pwoblèm w ap mache a vye polisye kanni sa la e m ap poste foto l demen si Dye ve m gen kont m gen foto l mwen gen non l mwen gen non fanmi l mwen gen non banm an pitit gwòs li m ap poste foto polisye a demen. M di w sa. Men rann mwen sèvis Chantal depi w wè w pa pote Denon nan bay Lele li gen foli DJ se pa sou kras gason pou l vini. Mwen menm lè m te pran w m pa t pran w sou kras gason. M te nan besment mwen. Ou fòse m vin move avè w nan kay. Mwen move avè w nan kay. Depi se bagay ki gen rapò a Rikado m te evite l. M pa gen pwoblèm, tout kote w ye w a polisye sa a, yo di m se nonm ou, m gen foto l, m gen tout bagay, m just kite l. W al fè reyinyon kay Mira a kay manman w, pase nou tout se menm staf bouzen, menm staf chawony, menm staf madivin, menm staf malpwòpte, menm staf lonbrit pouri yo, m pa gen pwoblèm. But one thing you need to understand Chantal, si w ap monte desann a yon vakabon, li gen manman pitit, li gen madan marye, li gen fanm gwòs, Make sure mwen menm lèm konnen map expose l because I don't give a fuck who the hell you think he is Li polisye, li pa above the law Fò w di l tou w marye All I want is my divorce paper Ban m papye divòs mwen Pa manyen kras mwen Denon mwen m te ret san manje m ale nan Best Buy M achte M ale nan Guitar Center M achte denon mwen Lele kouzen m nèg andeyò parèy mwen mande m prete l Pou l eseye ti bagay DJ l, ou pa gen nul dwa pou al pran l nan men l. Paske ou menm, ou s on moun ki tèlman materyalis, ki tèlman krasis, ki tèlman konn lajanyis, ou pa ban m okenn avantaj. Se sa k fè se pyetine sèlman ou pyetine m nan relasyon an. Em toujou son viktim mwen ye nan relasyon. Ou wè yesterday lòt jou gen mennaj li vin la ou pran kamera w ou gentan ap rele DJ Nasty tèt ou cho oh wi lòt jou smen en fanm bay pè jojo non I'm a respectful man map mennen fanm map sot sa a fanm lèm gen yon papye divòs men men toutotan bag sa a nan dwèt mwen Ah non mwen gon mwen gon part poum genbe. Men ou menm wap aji an timoun fè kaka monte desann a police a map postel pou ou demen si ou pa pot denonn mwen bay lele. Pote denonn mwen bay lele paske denonn sa sou kredi kat mwen m t achtel guitar center e ke mwen peyel. Mwen dwe sou li. Bay lele de non mwen paske m pa mande w pou pale avè m. M pa mande w pou ret avè m. I'm not begging you to be with you. All I want is my divorce paper. E lè w ban m divòs la pou m fout sou pino w, m plen langyèt ou because that's all I want. Paske ou pa ka nan yon relationship, ou fin use mwen, 50 mil dola kredi kat sèlman dèt sou non m, ou achte kay yon milyon dola sou tèt mwen, epi de no jou, anvan w monte sou Facebook, premye bagay w ap montre, w ap montre ke se mwen k dèyè relasyon. Non, m pa dèyè relasyon. Bon kòm ou kanpe an pouriyani san materyalis avè m, n ap fè l kif kif. Pote de nonn mwen demen m ap ekspoze polisye a, m ba w demen dènye etimatòm. Si w pa pote de nonn mwen bay lele ban mwen, m ap ekspoze l, konn sa ki pa w. Mwen gen afè pa m, ou gen afè pa w. Pa manyen afè m, depi se bagay mwen te achte, pa manyen l, pa manyen l, pa manyen shit mwen. Ase ou pran twòp kòb sou mwen nan relasyon an. Ou ale nan Facebook mwen ou pran pi pi pi lòt 20 mil dola. 20 mil dola evapore. 20 mil dola evapore. Tout kòb mwen yo evapore. Ou kanpe la pitit ou pran kredi kat. Yo boule kredi kat. Nan only pitit ou pran kredi kat. Ou pran kredi kat. Best buy. Guitar center. Room depot. Ou pran tout. M pa janm konn lè kay anba a lwe. Men kou l pa gen moun mwen konnen wi. M pat janm fè kalkil avèw pou pat ka peye kay. Se tann map tann bank vin relem la pou kay epi m rele avoka m pran pousantaj mwen m vire paske m pap peye kredi kat sa yo pou ou wap kite sanwont chantaj cheri. Granmoun sanwont m pa di w pa gen non m pa di w pa konyen a ex ou m pa di w pa konyen dayè mwen te nan kay la ou te konn ap konyen avè yo. M konn ap fè live lan kay la Luc ap vin la M konn ap fè live lan kay la Marie Farah kòman mesye rele mesye bèl bab la Toussaint konn ap vin anndan wap retire manje pou yo So I ain't got no problem with you but don't touch my shit can you bring back my check tou lele Before mwen fè yon heart attack sou kont ou Mwen menm depi lèm t avè w te gentan gen 3 mennaj nan relasyon an e sa fèm pa di w anyen Don't touch my shit Bring back my Denon to Lele. Lap fèm du bien. Pase ni ou menm ni manman w son kip lonbrit pou yon kip chawony nou ye. Yon kip trip si lonbrit pou epi yon kip nou tout se menm nou ye ras bouzen sa yo. Nou tout nou gen nonm nou pandan nou gen mari mwen m pa gen pwoblèm a sa. But the only problem that I have. Don't touch my shit. Don't touch my fucking shit I pay for it bring it back to Lele Bring it back to Lele That's all I want Pa monyen afèm Pa monyen afèm Nonm ou bezwen denoun se pa rès mwen pou l pran E demen si Dye vle m ap fout photo polisye a sou rezo a pou m fè l tire m mwen menm pase m bouke viv mwen menm Ou tout kota nèg ou. M pa di w anyen. Yo voye foto tout kota nonm ou. I see everything. But li pa deranje m pase lontan e twa ou te gen. Ou te gen twa an kachèt. Ou te gen Luc Securite. Ou te gen Toussaint Marie Farah ou te konn ap konyen avè l. And then ou te gen yon lòt motherfucker yo rele l Junior Bisret. Junior Bisret vin nan pop up show m. Li vann pou 5000 dola manje. Ou still poko janm ban m repons ni rapò. Ou sèlman di m ah this is my business partner. Se dwe m te dwe l. Epi mwen menm si Kim ta vin nan pop up shop sa, tansyon te gentan monte mil pa ven. Jan de relasyon sa yo fè yo a papa w, fè yo a manman w, fè yo a kalanbè parèy ou, pa fè l avè m. Lè w wè m pran pòz m pa wè, paske nèg la vin dòmi la avan yè. Nèg la vin dòmi la avan yè, m wè l nan kamera. Polisye a vin dòmi la avanyè pandan m anba a. Pandansetan lòt jous gon zanmi fi l ki just vin wè m la. Nasty gon zanmi fi l li sot nan fèt li pa ka kondi. Li gen pou antre la. Ou gen tan ap rele Nasty w ap fè foli. Ki entansyon ok frèt Chantal ki entansyon w menm? Menm menm pwoblèm mwen gen avè w ou enkonsyan. Si w ap konyen sou moun fò yo konyen sou ou tou. Mwen menm entansyon sa pa nan tèt mwen. Men depi m te konnen m te marye m te konnen sa yon bouzen m marye. M pa konn lakay la map fè live epi Luc ap pase vin pran manje, vin pran gran lam de pwason. Luc ap pase pran gran lam de pwason. M pa gen pwoblèm ou gen nèg, but fè bagay yo fair, fè yo lojik. M pa konn avè w la, ou fè m yon dil, ou dwe lepè a konbyen kòb? Se sak fè w pa ka al nan biwo a lotbò a Brockton, se biwo pa w lepè a lwe pou ou, kilè kilè zanmitay te spesyal konsa, kot sa m pa ka konprann nan la a? Ou se sèl moun lepè a lwe biwo pou ou, li met wi-fi pou ou. Oh, gade jan lanati fasil. Oh, gade jan lavi America fasil. Lè m pa di w yon bagay pa wè m pa wè non. M just ba w kòd long, paske m konn kote m ap pran w. Ou pa ka asasen yon pèsan. Anvan yon fanm vin la. Nasty paka kondil sot non ti fèt rhode island li vin la yon tifi te la ou fè nwit lan ap rele nasty ou fè nwit lan ap rele nasty o wi nasty pote fanm bay pè jojo lot jou gon ti dam ki vin wèl la yèswa o wi map fè manje wi o wi lot jou pot fanm bay pè jojo o non pa fè bagay sa nan kay mwen an pa fè dis pa fè dat non and then ou menm wap mache konnen konnen m pa konnen. Poukisa w pa di pèp la poukisa w pa ka al nan biwo w a Brockton? Lepè a se biwo pa w li lwe pou l met Wi-Fi pou w. Kilè lemond te izi konsa? Si w ap fè bouzen fè bouzen an bèl, fè l pwòp pou moun pa kenbe w. Paske m ap ekspoze mesye a jan w wè m ekspoze Luc la, jan w wè m ekspoze Junior Bisreth, jan w wè m ekspoze Marie Farah Toussaint, m ap ekspoze tout. Paske m ba w bouzen sa m bezwen konnen si se fè w fè w sa oubyen se. Non, Globoromin, m pran nan Globoromin. Pase mwen menm pa moyen afem please pa moyen afem demen maten map leve m fout ou 40 jou jèn nan moudaw pa moyen afem this day know na pay for it bring it back to lele polisye a bezwen jwe de aprann DJ jwe denon li li pral achte denon pal ou non gran peyi la Wa fè kredi kat sou tèt li, fè lal achte de nòt. Eyy! Eyy! M pral ba nou non polisye a demen. Pa monyen afè m. Adi d mache. M wap vin fè fake page, on ki fo paj la Pè Jojo Family, Will Family, Pè Jojo Fanbase. O wi kiyès ki ta renmen madanm Pè Jojo tounen avè l. M pa mande w tounen non. Ou wèm radote konsa, m pa mande w tounen. Ou vle tounen tounen, ou pa vle tounen tou banm divòs mwen. Pase mwen menm mwen pap chita al peye tout kredi kat sa yo by myself. Ou pat pranm a kredi 420, lè w te pranm ou pranm a yon kredi 750. Ou wonje lavim, ou gaspiye lavim. Ni ou menm ni pitit ou 600 dola bgy chak 15 jou pou map bay timoun manje, gwo demwazèl ki ta ka ap travay. Please! Ou wè m te rete nan fucked up attitude mwen? Pa reveye m. Pran Denon nan kay polisye a, pote l bay Lele back. Pase lè fèt la t ap fèt, m te plen zanmi m anndan an. Manman w se yon manman sitirè l ye, zafè granmoun sa se yon pyèl oray ki pote tonbe sou li. Se yon manman sitirè l ye. Li konnen w gen w ak maryaj lanmou w. Ou selman di lo that's my friend. Depi ou fin di my friend se modpas. My friend se my friend ap navige nan koko lot vakabon. Mwen menm wè demen si demen map fout foto l sou Facebook, map fèl tire mwen menm. Map fèl tire m paske m bezwen konnen mwen menm eske mwen menm se figi vakabon m vin achte la. Pote denon mwen back bay li li. Pote de pa manyen afèm, pa manyen afèm. Wè w lwen li pran twòp avantaj de mwen. Please, please. Ou deja pran twòp avantaj de mwen. Ou p ap vin pran avantaj ankò. Please rann mwen yon sèvis bann ras bouzen. Bann konyapis. W'a di se mò yo voye nan koko nou. Pote afèm ban mwen pou m pa fè sik anndan, pou m pa fè tansyon, pou m pa fè lwa pran m. A bon antandè, salut. Chantal, pran de nonn mwen nan men polis yo la. Potel bay lele bak. M pat vo ou pran de non. Pa fè manti sou mwen. Se pwoblèm sa ki fè ou fè tout kredi kat sa yo sou nonm. O non di maryaj. Ou fè kredi kat, ou fè bagay, ou fè dis, ou fè dat. E sa fè lè blan an rele m la m di m pa konnen yo. Ou pap fin touye m non. Ou wè m te byen pwòp, m te byen koul. M pa anmerde ou. Ou sito ap kreye paj, mande moun kòb sou non mwen. Depi yo voye yon kachap sou 86 22 a, ou pran kachap ou. Pandanstan di blan mpa konn nimewo sa. Please pote denon mwen back bay lele mpat voye w al bay le al pran denon nan men lele. A bon antendeur salut bann ras sitirè bann ras bouzen banm on break mwen m sansa map tounen on mòpyon nan mouda nou map tounen on mòpyon map tounen on kras kaka nan mouda nou map kole la paske mwen menm ou pran trop avantaj de mwen ase pou jèn gason. Ase pou jèn gason, fèm ase se pou pran break, se pou pran konsè ta koko, se pou pran break, se pou pran break, non it's not fair, it's not fair, li pa ka fèt konsa, li pa ka fèt konsa, ou bezwen achte denon bay nonm ou, ale Guitar Center al achte denon pou nonm ou, pa achte denon ban mwen, sa e denon mwen te prete Lele, m pat voye w pran denon nan men Lele, E sa fè m di Lele l te dwe rele m lè w di sa. Li di m non se madanm ou ba non. Ou fè twòp bagay o non di maryaj, o non de lamou Chantal, you need to take a break. Take a break. Stop using my money. Stop using me. Ou gen pitit gason. Pa gen yon fon gason pou pitit gason w pa peye l. E w gen pitit fi tou y ap peye sa chè tou. You cannot do that. Pase mwen m te gen zanmi m ki te nan fèt la kay kay kay kay kay sola brockton ou vin a tout nom ou di manman w se zanbir ou bagay nom ou nèpwè bira gen de non la li bezwen li bezwen de non pa e pa mira li pral guitar center li pral best buy li pral achte l e pa nan kob mwen e pa nan rès mwen mwen menm pat vin manje rès ricardo la okontrè se upgrade m upgrade manman pitit ricardo pou li e sa fè ricardo wè m lan fèt li ban m lanmen tankou zanmi So please wè demen maten sou pa pote denon nan bak al pran denon nan kay nonm ou potel bak balele pou mwen map poste foto polisye a ak tout manman l ak tout pitit li ak tout fanmil vel tirem a bon antendè salut ok langyèt manman w 3 fwa pa jou a tout twal san nan koko manman w bouzen santi.